Bonjou tout moun, mwen se Makalangou Sigo pou moun ki pa konnen mwen. Mwen se fondatè Branch e mwen vrèman te swete avèk nou jodi a men malerezman m te oblije deplase kite peyi a Se sak fè mwen obtyen gras a tektoloji m kapab kanmenm konekte avè nou e se poutèt sa mwen deside te pataje videyo sa pou m fè entèvansyon mwen an pou nou kapab konprann seri de bagay ekstrèmeman enpòtan pa rapò a sa nou rele konstriksyon ekosistèm. M ap kòmanse pa remèsye Jacky Poteau avèk tout ekip SNEIPC a ki te tyen aske mwen fè ti pale sa a men sitou pou travay sa a ke y ap fè Paske yo bezwen desantralize kesyon teknoloji, antreprenarya, inovasyon nan lòt pati nan peyi a. Jan nou konnen li, depi kèk tan Pòtoprens ap chofe sou kesyon teknoloji a. Gen anpil aktivite k ap fèt nan domèn nan, keseswa nan domèn edikasyon, keseswa nan domèn fintech. Tout moun anbake nan chalè, nan fyèv sa a ki se pouvwa antreprenarya avèk inovasyon. pou kreye yon lòt Ayiti e ke nou tout vrèman anvi viv ladan li kote ke nap kapab kreye richès, kote Ayiti ap kapab vin rezoud pwoblèm moun nan peyi a men sitou tou rezoud pwoblèm ki genyen nan rès mond lan. Donk nou tout ki la a e nou se jèn sitou ki enterese a teknoloji, ki enterese a konn kòman ke yo kapab e poze aksyon pa yo pou yo kreye plis richès gras a teknoloji nan zòn Plato Santral. E m ap kòmanse pa eksplike nou yon ti kal ki sa Banj ye e pa rapò a eksperyans sa ke n ap fè nan Pòtoprens, m ap pataje eksperyans sa avèk nou epi objektif mwen, Se touche youn, de, twa, kat moun nan sal la ki kapab retwouve yo atravè istwa sa a ke m pral eksplike a e k ap pran desizyon pou yo di, Sa nou fè nan Pòwoprens lan, nou pral gade ki jan l kapab mache nan Plato Santral e ke nou ta renmen petèt youn, de, twa, kat, senk influencers, moun ki kapab petèt bouje lopinyon piblik, fè moun enterese nan konstwi ekosistèm pou Plato Santral la. Donk, jan m di a, objektif la se fè nou anvi anbake nou nan demach sa a e pran desizyon pou nou di ke bon nou menm tou nou pral angaje nou pou nou wè kijan nou kapab mete ekosistèm Plato Santral la non sèlman an aksyon men sitou konekte li avèk ekosistèm Pòtoprens la. Ebyen kisa Banj ye? Banj se yon kafou antreprenarya. Sa vle di, anvan tout bagay, Banj se yon brand, yon non. Lè w di Banj jodi a, aprè 1 an nou genyen sou tèren an, anpil moun wè inovasyon, yo wè teknoloji, yo wè jenès, yo wè enèji, yo wè espwa, yo wè antreprenarya, Eben, premye objektif ke nou te genyen avan ke nou te vin tounen yon espas, se te jisteman pou nou kapab yon mo, yon sèl mo ki mete anpil moun ansanm otou de kesyon inovasyon avèk antreprenarya. Donk premye misyon yon moun ki ta nan sal la la, ki ta enterese a fè teknoloji avèk inovasyon bouje nan Plato Santral, Premye bagay pou l di tèt li se, Otou de ki sa? l ap fè l. Otou de ki brand? Kiyès ke ou ye? Kijan istwa lavi pa w kapab pèmèt ou enspire lòt moun nan zòn kote w rete a pou yo anbake avè w nan yon eksperyans ki ta ka petèt similè avèk eksperyans Banj lan pou Patro Santral? Banj se yon kafou antreprenaryal paske anplis ke Banj son mo, son non, ki reyini antreprenè ansanm, Banj tou son espas. E anndan espas sa a, gen plizyè kalite moun ki ap frekante l, k ap pase atravè li, k ap vizite l, k ap fè patenarya avè li, dan le bi jisteman pou nou ranfòse ekosistèm antreprenoryal Pòtoprens lan. Donk sa m pral eksplike w la a, se kijan Ou menm tou, si ou nan zòn Plato Santral ta enterese a pouse nan modèl konsa, ou kapab jwenn yon espas, mwen konnen ke òganizatè SNEIPC yo, yo genyen espas nan Mirbalè a ke y ap eseye jisteman transfòme an de bagay konsa, donk se de moun ou kapab petèt fè patenarya, konekte avè yo, pote vi nan espas pa yo a. Men m te vle eksplike ou kisa ki yon ekosistèm antreprenaryal pou w kapab idantifye ou menm. Kesyon chak moun dwe reponn a chak sa m pral di la a, se, Chak egzanp mwen ba ou pou Banj nan Pòtoprens, ki sa ki gen nan Plato Santral la ki kapab similè avè l ke demen maten w ap deside ke w ap rele l, oubyen petèt li nan sal la deja, petèt li avè w la, petèt li chita bò kote w, pou idantifye w parapò a sa epi pou di tèt ou, Ann ale, ann travay ansanm, ann kolabore pou wè ki jan nou kapab amelyore kesyon antreprenarya nan zòn Plato Santral. Pou yon ekosistèm fonksyone byen, fòk lè yon antreprenè retwouve l ladan l, li kapab natirèlman grandi paske tout kondisyon yo reyini otou de li menm pou l kapab avanse, pou l kapab pwogrese. Donk, wòl yon ekosistèm antrepreneryal, s on mo ke nou prete nan lasyans byolojik, se vrèman tout eleman ke yon antreprenè kapab genyen, donk yon ekosistèm, ki pou pèmèt li grandi. Kijan ou menm ou kapab kreye sa nan Plato Santral? An n pati de petèt enpe. egzanp Barnes lan men sitou teyori ki genyen dèyè ekosistèm antreprenaryal ke se pa mwen ki kreye li, se prete nou te prete l tou, se sa k fè m di nou nou menm tou nou ka prete. Nou te prete li nan yon ekip chèrchè nan yon inivèsite ki rele Babson College Ozetazini ki spesyalize nan antreprenarya ki te deside ke Yo menm tou yo ap etidye seri de modèl e yo te vini avèk yon teyori ki di ke gen yon seri de eleman ki kapab mete yo ansanm pou kapab pèmèt antreprenè grandi. Premye eleman an ki enpòtan se inivèsite, lekòl, kote moun aprann. Eske nan Plato Santral la, ki kote moun ap pran fòmasyon? Ki kote moun ap kreye? Ki kote moun ap panse? Ki kote moun ap pwodui lakonesans? Poukisa lakonesans enpòtan? Paske biznis se reponn yap reponn pwoblèm. Ou pa ka reponn pwoblèm si w pa konprann pwoblèm. Ou pap kapab rezoud pwoblèm si w pa ka analize pwoblèm. E ou pap kapab rezoud pwoblèm si w pa ka pwopoze solisyon teknik ki ka valab pou ou, pou frè w, pou sè w, pou kominote a, pou zòn nan, pou peyi a, pou rès mond lan. Donk ki kote nou kapab pi sur ke nou kapab jwenn lakonesans ki pou devlope on zòn, se anndan lekòl. Si konesans sa a pa disponib bò lakay ou, anndan Patwon Santral, ou ka vin chache l nan Pòtoprens lan. Donk sa k manke, ou kapab konekte avèk lòt inivèsite ki nan zòn nan. Nou menm nan Banj, nou poko fin rezoud pwoblèm sa a, sa vle di ke se pa pou ou menm li pa ka piti, N ap chache pou wè kòman nou kapab dinamize inivèsite a pi plis atravè de patenarya ke nou kapab kreye avè yo, men tou avèk inivèsite ki pwogresis ki anvi avanse. Nou menm n ap chache konekte avèk inivèsite isit, men tou avèk inivèsite lòt bò dlo, nan lòt peyi, pou n wè kòman nou kapab konekte etidyan an Ayiti avèk etidyan nan lòt peyi. Nou kapab petèt konekte avè w tou nan Pòtoprens lan, resous ke nou genyen yo, pataje yo avèk Plato Santral si ou menm ou son lidè ki vin jwenn nou ki pwopoze nou de lide. Inivèsite pèmèt fè rechèch, Inivèsite pèmèt ke ou jwenn bon manadjè, sa vle di moun ki kapab jere biznis la pou ou, jwenn bon kontab, Bon moun kapab jere achiv, moun kap kapab jere pati teknik lan tou, ke se swa teknoloji wap sèvi a. Nou bezwen devlopè, nou bezwen moun kap kode, nou bezwen moun kap monte sistèm enfòmatik, paske tout bagay sa yo kapab itil nenpòt ki biznis kap fèt. Nou pa di ke nou oblije fè biznis teknolojik sèlman, men nou konnen teknoloji kapab pèmèt ou amelyore kèlke swa sa wap fè. Ke se swa se agrikilti wap fè, transfòmasyon wap fè, sèvis wap vann. w ap toujou bezwen moun k ap sèvi ak teknoloji ki pou pèmèt ou avanse. Premye eleman ekosistèm nan se te inivèsite avèk kote k gen moun k ap etidye. Dezyèm eleman k enpòtan se medya. Konbyen moun ki chita nan sal la la a ki kapab di yo konnen tout radyo ak televizyon ki gen nan Plato Santral? Moun sa yo enpòtan anpil. Nou konnen sè dènye tan, y ap pale anpil de politik. Men, antreprenè a bezwen medya, yo bezwen lè y ap tande radyo, lè y ap gad televizyon, pou y ap tande bagay k ap enspire yo. Paske antreprenarya se yon bagay ki difisil. Souvan ou pa gen repons a kesyon an, l ap toumante ou. Pafwa se petèt moun ou te panse ki te konpanyon de wout ou a k ap lage ou. Ou bezwen kote ou kapab enspire tèt ou, koute radyo, oubyen branche sou entènèt. Pou gade chèn tankou YouTube ki kapab pèmèt ou enspire ou. Medya enpòtan tou paske yo gen aksè avèk anpil moun, yo gen aksè avèk zòrèy anpil moun. Donk lè yon antreprenè kapab vin avèk yon pwodui ki enpòtan, ki kapab rezoud yon pwoblèm, se radyo ak televizyon ki pral pèmèt plis moun konnen l. Gade lè Snape isi t ap kòman e t ap fè pwomosyon li semèn dènyè, yo vini jis Pòtoprens pou yo vin patisipe nan Cho Kare la. Aprè emisyon an anpil moun fè kòmantè nouvèl la gaye moun konnen sa yap fè a anben nou bezwen koneksyon sa yo donk lè w fin konekte avèk inivèsite fòk ou kapab konekte avèk medya nou menm nan Banj Chokarel la se patenè prensipal nou se yo menm ki releye tout enfòmasyon ki kapab sòti la. moun ki manb Banj, moun ki ap toune otou de Banj, gen posibilite tou pou yo entèraji avèk Chokarel la. Sa trè zenpòtan pou mete nouvèl lakay, pou nou kapab gen moun, plis moun kap achte, pou nou kapab gen fè plis lavant, pou nou kapab fè lide nou ale pi lwen. Yon lòt eleman ki ekstrèmeman enpòtan nan ekosistèm nan, se lajan. Souvan, lè yon mande antreprenè a, kisa ki pi gwo pwoblèm li an Ayiti, li di se yon pwoblèm lajan. Pwoblèm antreprenè a plis ke lajan, paske pwoblèm antreprenè a se pwoblèm ekosistèm nan li ke nap pale la, men lajan fè pati de li. Anpil moun an Ayiti lè wap chache kòb se 2 opsyon w gen, se oubyen wal la bank oubyen wal nan koperativ. Tou lè 2 se des opsyon ki pa fin twò adapte pou antreprenè, poukisa? Paske opsyon sa yo swa yo baze sou gwo to denterè oubyen tan pou remèt kòb la pa long. Antreprenarya se yon pwosesis ki pran tan. Pafwa antreprenè a konn fè 1 an, 2 zan l ap teste, l ap eseye anvan li resi jwenn momentum sa a pou l fè kòb, pou l jwenn yon konpani k ap vrèman monte. Labank pa gen pasyans sa a souvan, koperativ yo non plis. Se sa k fè n ap chache moun ki deja fè kòb, ke nou rele envestisè, ki kapab mete yon kòb nan konpani an, mete yon kòb nan sa w ap fè a, envesti nan ou, Epi lè fini, lè w grandi, kòb w ap fè a se lè sa a l ap di w ann pataje l. Konbyen nan nou la a ki konn moun ki gen plis kòb nan Plato Santral la? Èske moun sa a enterese a antreprenarya? Anben lè w ap bati yon ekosistèm antreprenaryal, li enpòtan pou w konekte a moun sa yo. Nou menm nan Banj, ki jan n te fè l? Nou te pale avèk sponsò, de moun nou te konn abitye wè k ap sipòte aktivite nan zòn Pòtoprens lan. Epi se yo menm nou envite vin jwenn nou nan Banj lan. Non sèlman yo ede nou monte biznis la atravè kòb ke yo te genyen oubyen sa yo te kapab bay an nati, men yo rete konekte avè nou tou paske se atravè yo menm nou di lè nou gen ide biznis k ap enteresan pou Ayiti, se yo k ap premye moun k ap benefisye, ap kapab envesti ladan l lè n ap al fè aktivite. Yo anpil, nou gen 19. Access Haiti, Digicel, gwoup Sogebank se premye a, nou travay avèk HPS, nou travay avèk Fancy, nou travay avèk PC Express. Epi tou, nou gen patenè entènasyonal, Facebook, Google, nou travay avèk tout moun sa yo, yo ede nou envesti nan Hub la, yo ede n envesti nan espas la, yo ede n konekte tou avèk moun ki gen lajan k ap kapab envesti nan pwojè nou yo. Donk, chache moun sa yo. Nou konn pale de sa nou rele. Envestisè anj, moun ki kapab bay kòb nan pòch li. Yo konn pale tou de venture capital, moun ki ramase kòb nan men plizyè zanj kounye a k ap envesti nan biznis. E apre, lè nou vin pi gran, n ap kapab pale de lòt bagay tankou private equity, eksetera. Donk, lè n ap monte yon ekosistèm, lè n ap monte jisteman estrikti sa a, si n ap fè l pou Plato Santral, konekte avèk moun ki gen kòb nan zòn nan, k ap enterese a envesti nan pwojè nan zòn nan pou zòn nan avanse. Lòt eleman ki enpòtan nan ekosistèm nan toujou, se ankò moun ki deja ap fè biznis nan Plato Santral. Yo rele yo, jisteman, sektè prive. Yo enpòtan anpil, men nou konnen an Ayiti, se anpil komès yo fè. Sa vle di ke yo ka pa toujou enterese a inovasyon teknoloji n ap pale a. Anben, se djòb pa w kòm yon moun ki enfliyansè, yon moun ki vrèman vle monte ekosistèm nan pou w al pale avè yo tou pou w di yo gen plas yo. Se menm yo menm ki sponsor nou ankò la, sa n t ap pale a. Anben yo menm fòk ou gen travay sa pou konvenk yo. Pou konvenk yo pou yo fè 3 bagay. Premye bagay la, se pou yo bay konsèy, pou yo pataje eksperyans yo, pou yo pèmèt antreprenè pa fè erè ke yo menm yo te kapab fè lè yo te pi jèn. Gide yo, ba yo lide. An menm tan, yo kapab tou pèmèt antreprenè sa yo sèvi avèk zouti yo genyen deja. Si w nan teknoloji epi w konn yon konpayi telefòn, ou kapab petèt kreye yon pwodui epi konpayi telefòn sa a kapab petèt achte l nan men w oubyen envesti nan ou. Epi dènye eleman an, se jisteman kesyon envestisman an. Donk si w ap fè yon bagay, li kapab yon sektè prive, yon moun ki deja nan biznis la kapab di, A! Sa w ap fè a se yon inovasyon wi a sa m t ap fè deja. M te gen yon gwo biznis vann diri. Petèt ke ou menm ou konjwen w transfòme diri a te ka enteresan pou mwen, epi m tou gade mwen ki kolaborasyon m kapab genyen avè w. Gen 2 lòt eleman ankò nan ekosistèm lan ke m vle nou konprann, lòt la se Leta. Men an Ayiti nou konnen Leta a trè santral, donk se nan Pòtoprens la pou jwenn Leta santral la. Men nan zòn kote nou ye a tou, leta gen enfliyans pa l. Leta gen tè. Leta kapab petèt ba w fasilite. Leta kapab fè koneksyon pou ou. Donk djòb leta a, se kreye kondisyon pou antreprenè kapab grandi tou. Donk konekte avèk moun ki nan leta a nan zòn ou, epitou chache konekte sa w ap fè a avèk petèt leta santral la paske w konn nan ki peyi w ap viv. Dènye eleman an ke m'ap prezante nou an nan prezantasyon sa a, se jisteman enkibatè, enstitisyon k'ap bay sipò, tout pwogram ONG k'ap sipòte antreprenarya. Genyen wi nan peyi a, chache konnen yo. Genyen ki bay sipò nan Pòtoprens la, genyen tou k'ale nan zòn pwovens. Chache konnen ki pwogram k'ap sipòte antreprenarya petèt nan zòn bò lakay ou. Epi gade kijan ou kapab petèt sèvi a resous sa yo pou w mete antreprenarya nan kondisyon sa. kreye enkibatè, tankou jan Buzz fè l la. Kisa Buzz fè? Kòman li ede antreprenè nan sans sa? Li ede nan 2 jan. Premyèman, si antreprenè a deja sou wout li, nou pèmèt ke antreprenè a vin chita yon kote pou l travay, pou l gon biwo, san l pa fè twòp efò, a yon ti kal kòb, epi ti kal kòb sa l peye a, li pa bezwen fokis sou pwoblèm Kit li pral nan biznis la, li t fokis sou biznis la pito. Donk nan Buzz nou gen 3 kalite moun ki vini, nou gen moun ki vini endepandan, freelance, nou gen moun ki pran ti biwo kibikil, ti biwo dedye pou yo travay, e gen moun tou ki gen plis mwayen ki pran biwo fèmen. Nou tou ba yo entènèt, nou tou ba yo dlo, nou tou ba yo kafe, epi sitou nou ba yo yon rezo tout lòt antreprenè k ap frekante espas la pou yo kapab echanje lide. Ou vle fè yon bagay jodi a, ou gentan jwenn yon fotograf, ou jwenn yon bagay, ou kapab jwenn yon grafik dizayner, ou gen yon bagay w ap fè, ou gentan jwenn nèg ki tou ap kode. tou nan menm espas kote w ye a. Ou konprann? Si se yon konpani taksi ki genyen nan zòn nan, ou kapab tou sèvi avèk li. Donk, lè sa a, antreprenè yo retwouve yo nan yon espas kote yo tou ap enspire tèt yo, y ap sèvi avèk pwodui youn lòt, epi an menm tan, y ap kontinye grandi ansanm. E lòt aktivite k gen an se jisteman kesyon enkibatè, akseleratè sa n ap pale a. kote ke jisteman kounye a w fòmalize yon fason pou chwazi antreprenè ki gen pi bon kalite yo oubyen ki ap plis ap avanse yo pou fè de pwogram espesifik pou yo pou ede yo grandi. Pwogram sa yo se yo menm ke jounen jodi a n ap fè avèk Google men nou ta renmen gen plis moun ki rantre ladan yo pa rapò a opòtinite ki egziste nan chak zòn nan peyi a. Men pou nou kapab wè sa fòk gen lòt enkibatè, lòt akseleratè, lòt pwogram k ap fèt atravè peyi a e poukisa pa nan Plato Santral. M espere ke nou te konprann sa m vle di, lè nou wè yon espas tankou Banj, li pa sèlman yon lokal, li plis ke sa. Se sa k fè nou di nou se yon kafou kote antreprenè ap pase, kote ekosistèm nan ap pran nesans, kote ekosistèm nan ap grandi. Kote tout eleman sa yo m sot site la kapab entèraji, kapab konekte. Atravè pwogram, men tou atravè evènman. Anpil fwa nou di gen twòp evènman nan peyi a. Si pa t gen evènman Sne Epici a, kòman n ta ka fè finn tout moun sa yo reyini nan yon sèl sal? Andre Plato Santral. M ap felisite tou tout moun ki te sòti Pòtoprens pou vin patisipe tou. Paske nou bezwen konekte tout ti rezo sa yo. Donk, lè w nan yon espas konsa, fòk ou kapab pèmèt kreye vi, pèmèt fè evenman, pèmèt moun vini. E se konsa w ap kapab konekte chak grenn eleman sa yo. Piti piti, piti piti, piti piti travay la ap grandi. M espere ke nou te konprann sa m te vle di lè m ap pale de ekosistèm. M espere ke egzanp Panch lan ap kapab enspire nou tou pou nou menm tou nou bouje kominote nou, oubyen jis pran konsyans ke nou bezwen konekte plis youn a lòt. E ke aprè konferans sa a, n ap kapab pran kat youn lòt, n ap kapab pale youn a lòt, men pa sèlman pale pou pale, men pale otou de angajman nou genyen, otou de sa nou ta renmen fè, otou de fiti nou ta renmen kreye nan zòn pa nou. M espere ke ap gen yon lòt snap isi ankò pou m kapab tounen an pèsòn pou m pale avèk nou. E annatandan, tounen al fè devwa nou. Angaje nou pou zòn nou epi fè anpil enpak. Si gen nan nou ki enterese a konekte avèk Banj, n ap kapab toujou monte sou rezo sosyo yo, tape Banj HT, nou sou Facebook, nou sou Instagram, nou sou Twitter, al swiv nou. Oubyen ale sou sit entènèt nou www pwen banjht pwen kòm. Kite yon ti mesaj pou ekip mwen an, mwen menm, Duverseau, Molène, n ap kontan li mesaj nou e n ap reponn nou tou e wè kòman n kapab kolabore. Mèsi pou ti tan nou, mèsi Jackie ankò, mèsi a tout moun ki la a, n a wè yon lòt fwa.